Nouvo patisipan kap antre aswè an so mwen vle di tout moun ke Nika made it!

Ok so everybody everybody can stand up please pou n akeyi l nap tann li Yon gason oubyen yon fi? Oh yon gason. Bonswa Ralph! Welcome to Haitian Reality Show guys! Bonswa Ralph kòman w ye? Anfòm anfòm e nou menm? Anfòm so Nika te sipoze elimine but ke yo bal on chans pou l te fè 2000 pwen, li ta rive fè l. Souka, the cam again, the camera. Come. Alright, ooh yeah yeah yeah, thank you your um. You good.
Thank you. Kwen se. Oui guys, so this is Ralph, ok. Julio. Julio ou prefere Julio? Yeah Ok thank you Sorry koz yo te dim Ralph Julio alò nan Alright So dezole Yeah So nou gen Julio avèk nou aswè an Nou ta sipoze um gen on patisipan ki ale But nou menm nan chat lan nou deside kenbe Nika ok Li te prèske Yo te mande 2000 pwen So li te Près li fèt kòm 1900 konbyen so Miami Boy twouve ke li jije nesesè ke nou vle Nika nan kay lan sonje se nou menm kap dirije Haitian Reality Show ok so Nika prete avèk Julio Byenveni Kòman w ye
Mka kòmanse pale? Yeah pale Ok
Map di Bonswa a tout moun e avan m kòmanse entwodui m map pran le swen pou m di medam nou trè ravisant e m renmen sa anpil mesye yo anpil love nou rèd e pou m kòmanse map di ke mwen se Ralph Julio ok.
Mwen Ou se se yon frè Runcusque, right? Yeah. Ok, gran frè ou ti frè? gran frè l. Gran frè Runcusque.
E m se yon kreyatè de kontni, jèn antreprenè, paske m gen yon biznis shipping, ok? E onètman mwen vrèman onore pou m fè pati de nou menm ki la a. E m trè hat pou mwen dekouvri chak pèsonalite ki la e vis vèsa, ok? Donk.
So eske pandan ou te ou pot ko antre ou tap swiv show a so far ok so ou wè gen anpil pale anpil deja de jou so eske ou prè mantalman e fizikman tou paske gen anpil moun ki gentan pran kou so eske ou prè fizikman mantalman pou rejwenn nou paske gen anpil dram so are you ready for that. Bon map tyen a presize ke mwen menm m pa fè jwèt goumen Ok.
Si mwen nèg yo goumen ap goumen, m pa fè jwèt goumen. Donk mesye si n ap fè yon bagay, evite m. Paske sinon, anpil bagay k ap kraze izi a. E vre?
Ya.
Mesye, m ale avè ti va tiye kokobe so li di evite l pa manyen l paske l pa fè jwèt goumen. So welcome Julio ok nou bal manje ansanm talè um prime time um preske fini but nou gon dènye sipriz yon ti dènye sipriz ke yo anonsem epi tou um ya so ou ka komanse fè konesans pale etc blablabla. Ki sipriz sa? Nou ka chita la nou ka chita la? Yeah you could sit but Ralph I think wap oblije chita la.
Love. Mika.
Good. Alo. Ok, ok. Ok guys. Ok, li prime time te long. So, akoz de sa, nou fini prime time pou aswe. Ok, so thank you guys. Mèsi. Welcome Julio.

Mèsi tout moun nèt, moun ki potko konnen m yo ki konnen m kounye a ki sipòte m yo m di nou mèsi epi kontinye vote pou Yòyò vote pou Yòyò pa sispann vote pou Yòyò paske Yòyò vle ret la epi pa bliye anvan m sot la a m ap kale Jerry sa vle di nou sipoze vote pou m ret la a pou jiskaske lè a rive sa son se mwen k di l nou konnen mwen menm depi m di yon bagay m fini. Si nou wè aprè 3 zan m la, se ke depi m di m ap fè yon bagay m ap fè l. Ok. So, vote yòyò, vote yòyò an ray paske mwen menm mwen vin la a pou rete. Epi, epi bye.
Gason pa konn joure fanm guys ok moun kap di map joure viktim yo yo wè se yo yo toujou di sa yo frekante sel yo ye nou deja wè moun nan kòman li ye so moun kap swiv li yo pa tap diferan de li menm donk m pap jwe viktim m pa rizyèz team sa yo e nap toujou rete la.

E m nan kay la la m fèk antre so guys yo kont yo vo vrèman konte sou nou vote pou mwen team julio ok e nou te ka remake ke je kwak se Mika ki te sipoze elimine yo vote pou li donk si Mika pa ale li stil dènye la so make sure ke nou vote mwen team julio please ok please thank you thank you guys plis nou vote mwen oh. Diskou! Anh tou chere! Anh tou chere! Bon, askil pare on dirait ke yap bay on ti kolasyon la, donk mwen map vini talè e poum di nou byen, m pa konnen si nou tande m.